Malè avèti pa touye kokobe. Lapolis lanse pinga bay tout moun k ap asosye non direktè polis la avèk gang nan peyi Dayiti mèdam e mesye. Nou konnen rnddh te sòti yon rapò pou ke yo te endekse Frantz Elbe kòmkwa li menm avèk chèf gang Vitelòm Inosan ta mare sosis yo ansanm. Ebyen nan rapò sa a, yo ta pral fè konnen se Frantz Elbé k ap pwoteje Vitelòm inosan mèdamzemesye. Ebyen rnddh li menm, li ta pral fè konnen tou Vitelòm ap vire nan 2 machin, yon plak ofisyèl avèk yon plak sèvis de leta ki se yon Toyota doub kabin, men Frantz Elbé se li menm ki dèyè tout bagay sa yo. Lapolis pral sòti nòt sa a pou l lanse pinga bay moun k ap site non Frantz Elbé nan move zafè. Nan menm nòt sa tou, lapolis pran ak de ebyen sa k te pase nan anbasad amerikèn nan kote fòs de lòd yo fè konnen otorite yo menm yo mete yon strikti sou pye, yo mete yon komisyon sou pye pou ankete sou sa k te pase anndan anbasad amerikèn nan Byenke yo fè konnen se te lan devwa yo pou yo te aji paske genyen lwa ki dwe respekte sou kesyon pwoteksyon anbasad amerikèn ki nan peyi Dayiti a medam e mesye e n sonje apre moun yo te fin kouri pou gang Vitelòm kraze baryè ki te debake nan komin Tabak, nan zòn di Mòne, lan zòn Twitye, ki t ap kouri dèyè yo anba kout bal, medam e mesye, yo te deside la a pou yo t al pran refij nan anbasad amerikèn, e ben genyen lapolis ki ta pral chase moun sa yo, ki ta pral kouri dèyè yo ak gaz, kote genyen timoun, granmoun, fanm ansent ki ta pral viktim nan fason lapolis li menm li te aji e se sa k fè otorite nan lapolis yo avèk kòdinasyon près ak relasyon piblik yo, yo sòti yon nòt pou yo fè konnen ebyen yo pran nòt e yo mete yon komisyon disponib pou yo resevwa plent sou ensidan ki te pase a si gen sanksyon k pou pran ki pou pran lan e dosye sa a medam e mesye e se sak fè nou pral envite yo pou w gade kòman ebyen lapolis li menm li prezante video sila. Popilasyon an. Direksyon Jeneral Polis Nasyonal Dayiti ap fè tout piblik la an jeneral konnen. Òganis sosyete sivil yo an patikilye ke nan dat 25 jiyè 2023, yon entèvansyon lapolis konfòmeman ak règ uzaj de fòs ak metòd e teknik ke yo te aprann, te fèt nan Tabarre, yon mannyè pou te asire lib sikilasyon ak pwoteksyon manb pèsonèl ak lokal reprezantasyon diplomatik amerikèn nan. yon obligasyon Leta ayisyen ki se yon pati nan Konvansyon de Vyèn nan ki garanti nan atik 22 pwen 1, 22 pwen 2, 22 pwen 3 ke prensip denvyolabilite anbasad yo se devwa Leta ki akredite yo. Nan entèvansyon sa a, pnh la te itilize lafòs nesesè pou evakye e transfere nan Lise Jean Marie Vincent anviwon yon santèn moun ki te bare pasaj antre prensipal anbasad amerikèn nan e frajilize dispozitif sekirite 2 enstitisyon sansib sa a. Toutfwa, Direksyon Jeneral pnh la pran ak de denonsyasyon sèten òganis dwazimen konsènan kèk eka ke yo te obsève lè entèvansyon sa a te fèt la. Konsa, Lapolis Nasyonal, antanke yon enstitisyon repiblikèn pwofesyonèl, atache ak valè pwoteksyon dwa imen ak dignite de la personne humaine, ap enfòme tout moun ke sa enterese, ke gen enstriksyon ki pase a Enspeksyon Jeneral pnh la pou resevwa tout plent ki konsène yon evantyèl ka uzaj depase de la fòs e pou yo mennen ankèt sou sa. Yon lòt kote, Lapolis Nasyonal Dayiti, pandan l ap renouvle detèminasyon l pou l konbat sou tout tèritwa nasyonal la, tout gwoup gang ame kriminèl, rejte tout sa ki vle lye non kòmandan an chèf la, Frantz Elbé, ak chèf gang, ak konplis yo e akolit yo k ap teworize e simen dèy nan mitan popilasyon an.
Vwala, ou sot tande e ou sot gade kòman lapolis li menm li prezante videyo sila kòm kwa ke gon seri de moun k ap asosye non Frantz Elbe avèk gwoup gang e yo fè konnen yo p ap tolere sa e yo mete disponib yon komisyon pou resevwa plent pou ensidan ki te pase 25 jiyè pase nan anbasad amerikèn kote lapolis selon yo menm yo fè konnen lapolis te aji avèk anpil britalite nan fason li te dwe aji medam e mesye yo fè konnen yo pran nòt e ap mennen gwo ankèt sou sak te pase a si gen sanksyon ki pou pran ki pou pran kont ebyen polisye ki te aji mal nan entèvansyon sila a mèdam e mesye ebyen gen gen krim nan peyi dayiti k pap sispann kanpe mesye sa a ki rele Gabriel Jean Claude avèk pitit li ki se Robens Jean Claude 1 elèv ns 4 ki arive jwenn lanmò yo nan komin Kabarè nan lokalite Belanje kote nèg ak zam rantre lakay yo, yo kidnape yo selon enfòmasyon nou rive jwenn, yo al avèk yo e mesye sa a ki se Gabriel son medsen, son antreprenè, son agrikiltè nan komin Kabarè, ebyen bandi ale avèk yo. te rive, yo te mande yo 200 mil dola ameriken, yo pa t an mezi pou yo te bay kòb sa a, fanmi an, ki te reponn negatif, yo pa t gen kòb la pou yo te bay, yo t ap chèche pa si pa la pou yo te jwenn, enben, 200 mil dola ameriken sa a pou yo te bay, enben, yo pa t ka jwenn li, men, enfòmasyon ta pral fè konnen, yo jwenn moun sa yo mouri e bandi yo rele yo pou yo fè konnen yo touye yo, yo pa bezwen kraze kò yo ankò, yo pa bezwen lajan ankò, yo touye moun sa yo paske yo pa t ka jwenn 200 mil dola ameriken pou yo te bay ravisè yo nan komin Kabarè, medam e mesye. Ebyen tou e Rubens ki ta pral konpoze selon enfòmasyon nou genyen nan egzamen filo li wè ke li pa gen tan ebyen sibi eprèv sa yo nan e moman e li ta pral prepare, nan moman l tap aranje l pou l tal nan egzamen an, medam e mesye, li pral wè, ebyen, li kidnape e li mouri ansanm avèk papa l, anpil moun konnen l tou kòm yon e foutbolè nan lokalite a, medam e mesye, ebyen, Roubens ki se e Roubens Gabriel avèk Jean Claude Gabriel ki se papa l, arive mouri nan komin kabarè medam e mesye aprè yo te fin kidnapel fanmil pat gen lajan pou te bay pou te ka jwenn liberasyon papa ak pitit sila yo yon lòt bò genyen ebyen madam Rosemila Petifrè ansyèn merès komin akayè a li menm ki nan mawon e jij Jean Wilner Morin di pa gen kanpe Apre l te fin lanse, li te vin, li te fin lanse yon manda envitasyon dèyè ma, bay madanm sa a, li te fin voye, dizon, yon manda envitasyon bay madanm sa a, n ap pale de jij Jean Wilner Morin, bay Rosemila Petit-Frère, e Rosemila Petit-Frère, li menm, ta pral di l pa p ka vini, paske sante l pa t fin oke, Ariel te boude envitasyon sa a byenke li ta pral ekri pou l di l dezole sante l pa fin okte ok doktè l pa ba l dwa pou l pale ebyen li ta pral kanmenm mande pou yo lan voye ebyen randevou a pou yon lòt lè pou li ebyen sa k pral pase la a jij Jean Wilner Morin te envite l pou l te vini premye out la nan kabinè l, li chwazi pa vini ankò, li gentan lage pye l, l al Boston, lè nou mande poukisa, ebyen yo fè konnen ke madanm sa li gen pwoblèm sante e l te gen obligasyon pou l te rann li Ozetazini pou l te al pran swen ke ka l nesesite medam e mesye, ebyen la a jij Jean Wilner Morin ki bezwen tande madanm sa sou kesyon lajan ki gaspiye. Yon nan kès asistans sosyal e n konnen sè madanm sa a li menm ki se Edwine Tonton li gen tan dèyè kat miray li gen tan dèyè bawo nan menm dosye sila medam e mesye ebyen nou pa konnen ki sa k pral pase aprè 2 manda envitasyon yo lanse Pou madanm sa al te vini li pa deside vini eske manda al pral vire an manda damne nap swiv poun konnen kisa ebyen jij Jean Wilner Morin pral fè ki lòt desizyon l pral pran kont madanm sila ki twouve l nan peyi etazini e se avokal ki ekri yon korespondans avèk jij la li menm pou fè konnen Rosemila Petit Frère li pa disponib, sante l pa ok, li oblije rann ni nan vil Boston Ozetazini pou l al pran swen, pou l al wè doktè, li pap ka vin nan kabinè jij la. Dosye yo anpil. Yon lòt bò, egzamen bakaloreya yo ap dewoule san twò gran difikilte jiskaske yon sitwayen ki rantre nan Kolèj Sen Jan, Okap, ki li menm fè konnen li se yon sipèvizè, li vini, ann di li sòti nan Pòtoprens, se delege, ebyen li ye, li vin gade kòman egzamen yo ap dewoule jiskaske l ranmase. Tout sa elèv yo yo menm e patisipan yo, kandida yo, yo te depoze pou yo menm yo te ka konpoze e n konnen genyen enstriksyon ki pase pou elèv yo pa rantre nan sal egzamen avèk telefòn, ebyen elèv yo ki depoze telefòn yo yon kote, lè sitwayen sa a rantre, li di direktè sant lan se, ebyen, anplwaye Ministè Edikasyon Nasyonal li ye. li vin vizite kòman egzamen yo ap dewoule e l ta pral pase men l pou l pran, medam e mesye, tout, ebyen, bagay timoun yo te genyen, telefòn, tout lòt akseswa ke yo te genyen. Mesye sa a, li pran yo lage pye l, y ap chèche l tankou chen fou. Dan la nati yo pa janm vini. Medam e mesye se ton plezi pou m te vin pataje enfòmasyon avèk ou, men kite m di w chak fwa plezi a li menm li la, chak fwa gen enfòmasyon nap venyen, nap genyen pou nou vin pataje avèk ou. Nap toujou gen menm plezi a, men kite m di w, male na rekwaze nan yon pwochèn emisyon. Tchaw tchaw.
Jesny Pierre Louis men misye rapid wè men misye la ki tap pale nou de eksperyans ke l fè sou zafè paten e misye ki fè anpil eksperyans misye t sòti nan site solèy misye ki grandi atè a jiskaske l rive Chili, malgre l pa jwenn akonpayeman bò kote moun yo an Ayiti, men li deside pou l aranje l pou l itilize entèlijans li pou l reprezante Ayiti. Ok, pou l reprezante Ayiti e de fèt Tout sa misye fè l al an Itali, an Arjantin, l al on pakèt kote nan mond lan, kote jan w ap gade imaj yo sou ekran an. Donk misye se yon pwofesyonèl nan zafè sa a e li deside jisteman, wi ti nèg Site Solèy la, Jesly Pierre Louis, donk se misye ke n gen aprèmidi a. Poukisa? E bon m montre w lòt imaj, sa yo se bèl bagay fò nou apresye yo. Pandan n nan tristès, pandan ke n ap n ap konte nou pa konnen sa Ayiti ap ba nou demen, men m di w Ayiti ankò gen posibilite, bon n ap tann, men la a Jesny Pierre Louis, misye fè kè n kontan, poukisa, gade avè m sou ekran lasosyete moun ki sou youtube ak facebook, jan n ap gade la a, gade moun ki kanpe, se pa yon blag, se nan kad yon chanpyona, yon Aktivite kote ke se on pakèt nèg ki la a, dè pwofesyonèl ki sou paten da wè la a, se kòm si son final, se final la ki la menm, ou wè grand seremoni, se, ti moun chili yo gen anpil rèv sou yo papa, ou konprann sa m di w, se gwo seremoni, match la jwe a 7 è demen maten Fafane, se gwo seremoni, bèl bagay, sa se fyète nou e ou pral wè nan imaj lan, Kiyès ke w pral wè sou ekran se ti nèg site solèy lan Jesny Pierre Louis jisteman Fara Bèlòm eben misye ki jodi an la a li chanpyon e youn nan bagay ke nou dwe apresye felisite pandan misye chanpyon an Jesny ekri sou paj li Ayiti chanpyon tande sa li atire atansyon m. Misye pa di Jesny Pierre Louis chanpyon non, misye di Ayiti chanpyon. Ebyen nou gen avèk nou anliy Jesny Pierre Louis. Ankò yn fwa Jesny bonsoir e byenveni, pale avè nou chanpyon, kisa bagay lan ye, kòman w ye, se vrèman yon plezi lè map gade nan 9 patisipan, ebon rive pran premye plas lan a yon skò de otè 1 pwen 35 santimèt, Donk ou gen konpetisyon an depi sou 1 pwen 30 santimèt donk son gwo koze sa ye donk piblik la satisfè ayisyen te la ki t akonpanyew yo satisfè donk sa rive pou la premyè fwa donk on ayisyen rive nan nivo sa e m panse ke e sa li vle di anpil anpil anpil bagay jan w te dil se avèk anpil anpil jwa fyète ou te patisipe nan konpetisyon sa paske se premyè fwa Kominote ayisyèn nan ki nan Chili te akonpanye w nan yon tèl konpetisyon. Donk se ton gwo piblik n ap gade sou ekran la a. Se te vrèman bèl bagay. Pale avè nou Jesny, kisa bagay lan ye? Kòman w fè rive nan chanpyona sa a ou chanpyon? Pale avè nou, sa bagay lan ye dirèkteman? Eksplike n imaj ke n ap gade sou ekran yo Jesny. Kòman w ye ankò yon fwa? Felisitasyon! O non dayiti mwen remèsye w e felisite w pale ak peyi an nèg site solèy site solèy rèd ap konekte la pale avè nou sa bay lan jesne.
Bonswa TT e bonswa tout ayisyen nan 4 kwen mond lan e kap koute emisyon an e se avèk plezi pou n retounen sou emisyon an epi pou nou konekte avèk pèp la. E m ap di nou, e jounen jodi a mwen santi mwen kontan ok. E se pa premye fwa n ap patisipe nan konpetisyon nasyonal, men se premye fwa e m patisipe nan yon konpetisyon nasyonal nan peyi Chili. Nou te gen omwen e 30 avèk 40 ayisyen ki te ki te pèdi jou travay yo e pou yo te vin sipòte m nan konpetisyon sa se avèk anpil jwa anpi kè kè kontan e pou n te ranpòte premye pri epi selebre avèk kominote ayisyen an ki nan peyi chili an.
Poukisa ou di Ayiti chanpyon? Ki akonpayman ou te jwenn bò kote otorite ayisyèn ki fè ke se Ayiti ou di t chanpyon se pa Jesny Pierre Louis ki chanpyon? E sak fè se pa Jesny Pierre Louis ki chanpyon paske Jesny Pierre Louis e nan konpetisyon sa yo nou toujou mete e Ayiti devan malgre nou pa jwenn oken èd de de e moun ki konsène ki ta sipoze ede nou men e lè nou enskri nan konpetisyon sa yo yo toujou mete Jesny Pierre Louis epi yo mete HT ki sinifi Ayiti. Ou konprann? Se youn nan rezon e depi n al nan yon konpetisyon, nou chanpyon, nou toujou mete peyi a an priyorite, peyi a an valè paske drapo nou se fyète nou, nou se Ayisyen, si nou pa reprezante peyi a, pa gen moun k ap reprezante l pou nou. Se sa, se youn nan rezon ki fè se avèk tout kèm malgre m pa jwenn sipò m ta sipoze jwenn pandan map reprezante non yon peyi nan yon konpetisyon nasyonal ki gen karaktè entènasyonal lè map pale w karaktè entènasyonal paske te gen lòt peyi ki te soti e lòt moun ki te soti an Argentine o Brezil ki te vin patisipe nan konpetisyon sa ki tap fèt nan peyi Chili a. Se avèk anpil jwa, anpil kè kontan, anpil fyète e pou m te wè pèp mwen an tap kriye Grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo, sa te banm anpil fòs e nou ba yo l depase, nou ba yo l depase paske konpetisyon sa nou genyen l depi 1 mèt 25 ok men kòm se premye fwa kominote a te fè deplasman pou vin sipòte mwen, bon nou ba yo 2 gi, nou ba yo 1 mèt, 1 mèt 30, nou ba yo 1 mèt 35 de otè, nou chanpyon avèk 2 gi nan peyi Chili nan yon konpetisyon nasyonal ki gen karaktè entènasyonal. Waww men nan ann gade sa Justin Pierre Louis jan w te di l se vre ke n te pale sou sa deja men non tèl inisyativ non tèl konpetisyon a kòman ke paske w te di m ou pa vreman kòm si ou pa gen yon federasyon kòm si ki voye w kòman yo fè aksepte w pou patisipe nan yon tèl konpetisyon.
Waw trè byèl kesyon kesyon yo toujou bèl kesyon yo toujou gwo mwen chè se sa se sa men sa ki vin pase e jesni se yon atlèt pwofesyonèl ki kreye pwòp mond pal poul san sòti tèt li pandan lap fè fyète drapo ayiti ya pandan lap fè fyète ayiti tou sa sa ki vin rive depi 2019 a 2023 Chili nan kategori kem patisipe a mwen se nimewo 1 se youn nan rezon ki fè lè gen lòt konpetisyon kap fèt de manyè entènasyonal obyen mondyal e malgre mwen pa gen yon federasyon ki pou enskrim men yo banm fasilite a akoz yo wè talanm e yo wè kapasitem Epi yo banm fasilite pou m te enskri tou sa. Ou konprann? M sonje mwen te jwenn yon gran difikilte pandan m t ap enskri nan konpetisyon ann Ajantin. Yo te mande m fòk mwen te fè pati de yon federasyon paten. Ayiti pa gen federasyon paten. Kounye a, se lè mwen, lè m ekri yo, yo di m non, yo p ap kapab. Mwen te vin ekri yo yon lòt imèl ankò. Epi annapre, yo te di m y ap fè yon chita pale pou yo wè èske yo te kapab fasilite m sa. Bondye fè pou mwen, repons lan te soti pozitif, yo te voye yon lèt envitasyon ban mwen pou m t al reprezante Ayiti kòm envite espesyal. Kòrèk vrèman monchè, felisitasyon paske souvan an Ayiti dènye tan sa yo se trè movèz nouvèl n ap bay, dayè kòm jenn gason ki soti site solèy gen anpil bagay ki pa fin twò bon nan site a dènye moman sa yo byen ke nou rekonèt gen anpil jenn gason k soti nan site a k ap fè bon bagay lè n pran yon nèg tankou frè Luckson zòn pa fè moun misye nèg site solèy ki deside fè bon bagay etsetera tankou Matyas Matyas Dandò se nèg site solèy ki deside fè bon bagay tou k ap fè moun ri k ap bay moun de konsèy etsetera donk monchè felisitasyon men an an an n gade la kounye a Tip de konpetisyon sa yo, se kisa ke ou benefisye a titre pèsonèl lòske ou genyen, pa egzanp, genyen yon konpetisyon konsa, ki tip de pri ke yo bay, yo ofri avèk ganyan yo? Ok, ok. E konpetisyon nasyonal sa yo, yo toujou fè yo e pou, pou, pou, pou a e fè preparasyon pou konpetisyon mondyal. Klè.
Ok, konpetisyon nasyonal sa yo, lè w ranpòte yo, yo ba w yon pwen ki rele rankin mondyal. Se tankou si Ayiti, se tankou si yon spòtif oubyen Ayiti al nan yon konpetisyon, osya al jwe yon match, li genyen match sa, li gen yon nonb de pwen. Enben mwen menm kòm yon spòtif pwofesyonèl, lè m al patisipe nan yon konpetisyon konsa a nivèl nasyonal, mwen pran premye pri paske e patinaj lan, patinaj lan li li se yon spò ki rekonèt a nivel mondyal. Menm jan w wè nan mond foutbòl la gen fifa, enben nan mond patinaj la gen yon òganizasyon ki rele World Skate ki òganize konpetisyon mondyal ok. Jesny se sèl ayi sèl spòtif ayisyen ki gon Skate ID. Lè map pale w de Skate ID, mwen gen yon nimewo idantite, si m ba ou l, ou moute sou paj World Skate lan, wap wè tout konpetisyon ke m genyen, epi wap wè tout pwen ke m genyen yo. Ou konprann? Sa vle di konpetisyon nasyonal sa yo, se konpetisyon lè w genyen yo, yo ban w yon bagay ki rele w rankin mondyal, ki se yon nonb de de pwen yo ba ou e ki pèmèt ki vin pèmèt lè w pran pwen sa yo ou mete yo ansanm li vin pèmèt yo ba w fasilite pou patisipe nan konpetisyon mondyal yo men lè w patisipe nan yon konpetisyon mondyal ou genyen konpetisyon sa yo se lè sa yo gen yon nonb de sòm de kòb yo ba ou lè w ranpòte konpetisyon sa yo men konpetisyon nasyonal yo se konpetisyon ki fè preparasyon pou pou seleksyone moun pou ou al patisipe nan mondyal yo paske yep se sa se sa. Waww sa vle di ke ou toujou ret yon elektwon yon elektwon lib la kòmsi lè nan konpetisyon mondyal yo tout lòt ekip yo prale lòt nasyon yo donk federasyon mwen menm ou ret la bon an grenn senk men de manyè pozitif ou konprann sa map di w se sa se sa se sa monchè bravo felisitasyon nou vrèman kontan e m te di ke m pa kapab kite sa pase sou silans pou m pat fè yon ti pale ak piblik lan e kanmenm m remake genyen apre w te fin pale la gen anpil moun ki te apresye entèvansyon ki te jisteman tou ankouraje ti jèn pou pratike jan de spò sa yo men e jodi an la Jesny ou pa genyen de jèn an Ayiti ki entèrese pou ta kontakte w ki ta di ke te, eske w pa gen entansyon pou ta vin fòme lòt jèn an Ayiti et cetera pou ka kontinye sou, wi. TT, TT, m vle poze yon kesyon avan m reponn kesyon sa. M vle konnen eske w son majisyen? Paske kesyon m pral poze w la, pwen m pral fè a, pwen m pral fè a, ou tou poze m kesyon sa, m pa ka konprann. Non sa se enkwayab. Ou gon depi nan pale ba yo vini.
Se sa se sa se sa. Mwen chè pou m reponn ou avèk kesyon sa e gen mwen pi gwo rèv mwen ok pandan m ap evolye nan mond nan mond spòtif la mwen vle fonde yon federasyon paten an Ayiti se pi gwo rèv mwen mwen gentan fè koneksyon avèk plizyè klèb An Ayiti, youn nan pi gwo klèb paten an Ayiti ki rele No Limit Club Blitz, mesye sa yo toujou ap evolye sou channmas la ok e e fondatè klèb sa mwen gen kontak whatsapp avèk li epi nap batay poun wè sin te kapab fonde yon federasyon paten an Ayiti mwen konnen se pa yon bagay ki fasil ok mwen konnen se pa yon bagay ki fasil men konviksyon plis detèminasyon monchè nap rive avèk siksè a kanmenm paske lè Jesny al an Italie li pran katriyèm plas Jesny te kapab fè plis ke sa ok paske otèm vole nan peyi chili nan konpetisyon m sot patisipe a sim te vole l an Italie m tap pran dezyèm plas ou konn sak fèm banm fòs poum vole otè sa se paske m te gon piblik avèk mwen kap kriye k ap rele nan lang ofisyèl mwen. Ou konprann? Se paske m te gen yon piblik avè m, yon kominote k avèk drapo Ayiti, timoun kou granmoun, fè deplasman, vin chofe. Chak lè m pral vole, m voye je m gade piblik mwen an, sa ban m yon fòs. Men, lè w al nan yon konpetisyon, se sèl ou menm ki ale, ou pa menm gen yon coach, ou pa menm gen yon moun ki akonpanye w pou ta fè yon grenn foto pou ou. Monchè se stress ki fèm pèdi, ki te fèm pèdi konpetisyon. Osea m pa konsidere ke m pèdi konpetisyon an non. Paske enskri nan yon konpetisyon konsa, vwayaje senpleman m konsidere tèt mwen tankou yon chanpyon. Pafwa se pa sèlman pran yon meday oubyen leve yon koup ki fè w yon chanpyon. Ou konprann? Paske pou kote m soti, pou kote m soti m wè mal, m wè anbasad Italie apwouve viza m nan 3 jou. Yo banm yon viza ki make spòtif ok. Yon viza ki make spòtif pou m al reprezante Ayiti nan yon konpetisyon an Itali. Bon m te mèt m te mèt te rive m pa t ka jwe nan konpetisyon an, m konsidere tèt mwen tankou yon chanpyon. Alò sa konn rive tou papa. Tèl kontantman, lajwa konn fè w ap bay siksè tou wi.
Se sa, lajwa, lajwa avèk Ou preske rive ba kote le pap E ou pren le pou di bon Ou kal salye le pap Ou pa jem konen Sa de ka rive sou te chanpyon la Ou te ka salye le pap An tou ka jesmi Le nou san se rive Men kite m di ou monche Fò nou apresye sa Nou felisite ou